Fè sèks souvan pa fè fi pèdi elastisite vajen l. Okontrè, yon fanm ki fè sèks souvan, se rafèmi li rafèmi miskl vajen l. Se menm jan lè yon gason ap bat fè, nou wè ponyèt la pi gonfle, pi di. Ebyen se konsa pou anndan vajen an. Gwo bonjou bonswa mezanmi kòman nou ye? Byenvini sou kanal Kraze Tabou non pa mwen se Angeline Blanchard Jan nou wè nan tit la jodi a mwen vin pale de angrenaj fanm mwen vin reponn kèk kesyon Eske fanm gen angrenaj vrèman? Kisa ki angrenaj la? Eske angrenaj fanm konn fini? Kisa ki angrenaj la? Avan nou reponn kesyon sa, nap pran yon ti tan pou nou salye chak grenn abòne, ansyen tankou nouvo e ou menm ki fenk tonbe sou kanal la, mwen di w byenvini ou la. Mezanmi definisyon sa m pral bay la mwen pral bay li selon mesye yo. Mesye yo di sa k angrenaj la se lè yo antre peni yo nan vajen an, Peni yo touche ak yon ti vyann, ti vyann sa ba yo plèzi, ti vyann sa fè yo eksite, ti vyann sa fè yo santi rapò seksyèl la dous. Men gen fanm y al ladan l yo pa santi ti vyann sa, yo annik santi peni yo antre anyen pa kenbe peni an, lè konsa se paske angrenaj fanm nan fini. Selon mesye yo di sa k fini ak angrenaj fanm se fanm ki fè bagay,

Anndan bòbòt fanm pa motè, li pa gangrenaj. Angrenaj m konn se nan mekanik, nan motè machin ki gangrenaj, anndan bòbòt fanm pa gen angrenaj. Si w vle tande tout eksplikasyon, si w vle fè limyè sou sijè sa jodi a, pran tan w gade videyo a jiska lafen. Anndan bòbòt fanm pa gen anyen ki ka fini anndan bòbòt fanm. Gen yon video mwen fè mwen bay tout esplikasyon sou vajen an deja. Pati ki deyò a rele vulve, vajen an se twou bouboun nan kote lè fi a gen règ san soti, kote lè fi a pa kouche pitit soti, kote lè fi a nan yon rapò seksyèl se la peni an antre. Anndan vajen an pa yon twou won san fon, li gen longè, li gen pwofondè. Anndan vajen an gen miskl, nou te kapab di nan lang kreyòl la gen vyann ki swa anndan vajen an, lè w ap foure dwèt nan vajen wè anndan l swa. Gen nan mil yo rive vyann sa yo plise. Anndan vajen an gen venn, li gen atè, li gen veso sangen. Bagay sa yo pa ka fini anndan yon fanm. Fanm nan te mèt fè 10 pitit, fanm nan te mèt ap fè bagay lajounen tankou lannuit bagay sa yo pa ka fini anndan fanm nan. Sa k konn pase ki fè yon nèg ka fè bagay ak yon fanm li pa santi ti vyann nan anndan l. Gen fanm natirèlman ki gen vajen l sere. Li te mèt fè konbyen pitit, li te mèt fè sa l vle ak vajen l, Vajen l toujou sere. Men gen fanm natirèlman ki gen nati l ki lach. Yo konn ap pale moun nan gen vye nati. Gen fanm li pa bezwen fè bagay, li pa bezwen fè pitit. Vajen l lach. Moun sa yo bezwen pran swen vajen yo. Gen yon bagay ki rele reyedikasyon perine. Moun sa yo bezwen fè egzèsis pou reyedike perine yo, pou fè perine a fèm, pou soutni vajen. Perine a se, nou wè gen yon ti tras ki deyò. Men pa anndan gen plis vyann, gen yon miskl. ki anndan an anba vajen an tankou yon anmak. Nou bezwen konn fè egzèsis pou rafèmi perinè a, lè perinè a fèm li kenbe vajen an sa fè vajen moun nan toujou fèm pa anndan. Epi janm di nou an, vajen pa yon tou won san fon, vajen an gen yon longè, li gen yon lajè. Gen fanm, orepo, vajen l de 6 a 8 santimèt. Lè m di orepo a, fi a pa nan okenn aktivite seksyèl, fi a pa anvi, vajen l orepo, li kapab de 6 a 8 santimèt. Lè fi a eksite, vajen an ka lonje jiska 12 santimèt ou plis. Sa pral depan de tay moun nan, de otè moun nan. Yon fanm bèl otè. Ou kapab twouve fanm sa lè l eksite vajen l ka rive jiska 13, 14 santimèt. Yon fanm bèl otè, gen anpil posiblite pou fanm sa gen yon bèl twou. Ebyen se de menm w ap al jwenn yon fanm ti tay. Ebyen lè fanm sa eksite, vajen l ka rive jis sèlman nan 9 santimèt, nan 10, nan 11 li pa pral pran yon longè anplis. Kounya sa pral depann de ki nimewo pye w. Menm jan gen gwo koulouk, gen ti koulouk. Wou menm ki gon ti peni. Kal pou yon fanm bèl otè, lè chalè fanm sa moute l vajen l ka dedouble jiska 13 santimèt, e wou menm antanke gason lè chalè moute w ki longè ti peni w bay, peni w bay yon 9, 10 santimèt. Se tou nòmal lè w al nan vajen. Fanm bèl otè sa ki detire ki rive nan 13 la, w ap santi se yon twou w tonbe. Se paske soulye a twò laj pou ou, ou pa konn nimewo pye w. Nimewo pye w 10, ou al achte soulye nimewo 13. Se teknik pou fè pou jwenn vyann nan bouboun fanm sa. Gen jan pou mete fi a pou fè sèks ansanm avè l, gen pòz pou ba l pou santi vyann anndan l. Sou kanal kraze tab wa gen tout video sa yo. Map mete lyen yo pou ou pou wè ou menm ki yon nèg ti gigit, ki gon fòm bèl twou. Kòman pou fè sèks pou santi vyann anndan l. Se pa paske angrenaj li fini. Tout vyann fanm nan anndan l. Tout bagay fi a anndan l pa gen angrenaj. Paske lè fi a eksite, vajen an detire e l gonfle. Sitou lè fi a prèske rive nan lè pou l atenn ògas li. Vajen an gonfle kòmsi son balon. Si w pa gon, si w gon ti gigit ou pa gen teknik, bon wap santi se nan tou bouyon tonbe ou pap santi anyen menm. Aprann mete zorye anba fanm nan lè w pa santi vyann, met on zorye anba dèyè l. Pa rete sèlman kouche sou vant moute sou fanm, aprann fè fi a, aprann fè fi a mete l an 4 Ou menm pou pase pa dèyèl pou fè. Se pa nan anus nanm voye non sa son teknik ki rele pozisyon an 4 wap fè sou gon ti gigit ou gon madanm bèl twou pou kapab jwenn vyann anndan. Sou kanal krazè tab ou gen pòz wap jwenn pòz lèw gen ti gigit kòman pou fè sèks ak fanm pou jwenn vyann anndanl ou menm ki gen gwo peni kòman pou fè anndanl mezanmi mesye yo mwen di nou Anndan vajen fi pa rangrenaj, anndan vajen pa machin, pa mo, pa gen motè anndan l, li pa gen angrenaj. Se nou k pou chèche konnen vajen an. Chèche konn nimewo pye w. S on ti gigit ou genyen epi w gen yon fòm bèl otè, joli twou, chèche teknik pou fè bagay avè l. Madanm ou s on moun ki gen yon nati ki lach. Gen moun nati yo lach natirèlman, ebyen gen teknik pou fè bagay avèl, lè vajen an pèdi elastisite'l, gen teknik pou fè pou fè bagay ak moun non, mwen menm mwen pa janm voye moun foure bay anndan vajen'w, paske'm konnen lè yon fi ap brè remèd pou sere vajen, Ou brè bagay la ou foure bay andan vajen w se sèlman antre a kap sere men andan vajen an poul sere se reedikasyon perine nou pou nou fè mesye sispann repete bagay sa medam nou menm sispann tiye tèt nou pran bagay foure andan vajen nou paske nan foure remèd andan vajen gen riks nou gen riks pou nou fè enfeksyon paske nap twouble flo vajinal nou depi nou twouble flo vajinal nou sa vle di nap detwi N ap detwi vrè bakteri ki anndan vajen nou, epi anndan vajen nou pral anvayi ak move bakteri, se enfeksyon l ap ban nou medam. Nou pa gen angrenaj. Vajen an li pran tout fòm peni. Si w jwenn yon gwo peni l ap pran l, si w jwenn yon ti peni, se nèg la pou chèche teknik pou l fè vajan w pran fòm li paske vajan w ka pran Tout fòm, nèg la ap chèche teknik pou l jwenn vyann anndan w, men se pa ou k pou ap mache foure bagay anndan w, brèt tout kalite remèd pou bay tèt ou pwoblèm. Mete sa anndan bòbòt nou pa motèl, pa gen angrenaj. Se tout ti enfòmasyon sa yo mwen te pote pou nou jodi a, mwen di nou babay, a la pwochèn pou yon lòt videyo.